Vente je Dieu kas mwen anvi gras a Dieu mwen son moun ki fè prizon mwen te pran prizon an 2010 mwen te pran prizon omega mwen te gon mesye m tap viv avèl mesye a tèlman dominem e nou te vin arive nan altèkasyon paske l konn bat mwen anpil epi m te fon m te fon bòt sou li ou te fon bòt pou li sa w te fè pou li sa w te bali m te m te m te griyel mesye Dieu seul. Paske m p ap tounen jinou. M p ap tounen jinou.
Wi m boule l.
Paske l di m l ap fè m tounen jinou. E m di l w ap fè m tounen jinou. Non l pa mouri. Lè m fin, lè l vin atake m anndan kay lan, li anpeche m viv, li bat mwen tout lajounen, tout lannuit lè m al travay. Li anpeche m viv. Men l te vin jwenn mwen nan kay mwen. Epi, yon bon jou. Li di m map tiye w. Sa w fè pou nou menm? Epi m ranje kò m pou li. Lè m jou m pral fè l la, m di Bondye, m pap ka pase tankou Jinou. Wi m site non Bondye. M di Bondye m pap ka pase tankou Jinou, ban m fòs. Epi jou m pral fè l la, mwen netwaye kay la paske lè w pral kouri fò pye w pa glise. Epi yon jou maten, dimanch maten 7 fevriye 2010. Li vini anndan kay la, li kenbe m, li saboure m a baton. Epi mwen di ok. Poukisa l te konn bat ou konsa? M pa konn a mesye a. Sèlman li vin wè m, depi l gade m, depi m ap mache nan lari, yon gason gade m li bat m. A, jalouzi.
Kounye a, men l di m l ap fè m, l ap tiye m tankou Jinou. Epi m di evre w ap tiye m tankou Jinou? Enben ok, nou pral wè kiyès ki pi fò. Epi m ranje kò m nan kay la. M netwaye kay mwen. Mwen retire tout dlo katè paske m pral kouri pou pye m pa tonbe. Paske e nan batay m prale. Epi yon bon jou, non mwen menm e Juducas, mwen menm m annafè a lajistis peyi m. Paske lajistis peyi m. Mwen pran prizon nan tribinal e mwen pran prizon nan Omega, jij la, jij, ta, talè mesye Joseph, jij la mete m nan prizon nan Omega pou y al jete m nan prizon, pou y al pèdi m nan prizon paske m pa jije a pèsonn moun, m pa jije a mesye a. Aktyèlman la a, mwen s on moun ki pèsekite, mwen gen yon pakèt jij ki toujou ap vin lakay mwen kote m rete Kriswa, m gen 3 timoun aktyèlman la a yo nan lari. Kote map pale la tout moun konnen m son moun ki fòl men sim son moun ki fòl fò yo arete madam Kaëlle Jean Baptiste fò yo arete Bob C fò yo ta arete la manne du matin paske se yo menm mwen tande paske m madam SOS solitude Se li m tande lè l pale li di w fò w konn between moun nan avan w antre nan relasyon avè l. Paske lè w gason vini, aktyèlman la yo fè m pase tout moun k ap tande m la yo wè s on moun fòl k ap pale. Mwen gen 3 pitit. Mwen gen yon premye pitit gason k rele Michel Longé Mathias li gen 27 an m fè l 8 fevriye 1997. Map viv nan fami fami Gedeon, mwen gen Jean Wilner Gedeon, mwen gen Brunel Gedeon, mwen gen Emmanuel Gedeon, mwen gen Lionel Gedeon si se El Libre, Marie Michelle Gedeon, Stephane Jean Pierre, mwen gen yon lòt sè m mwen pap site non l paske li pat demere nan fanmi an. Men aktyèlman la Mesye Guerrier, m son moun ki tèlman pran baton nan men la pou jistis, lò e kont Remy la m pa ka kenbe pipi. Paske yo kalem anpil. Yo te kale w la se lè w te vin nan prizon?
Non, yo m pa jije a mesye a. Jij ki te kafou a se li menm ki mete m nan prizon. Apre sa yo pran m. Ou te nan prizon pou ki sa? Paske w te fè yon bagay ki mal? Paske m fè yon bagay ki mal.
M pa fè anyen ki mal. Mwen defann dwa m paske m pa. Non, pa gen jij ki pral defann mwen mesye Guerrier. Afè pou ta tiyem nan se pliye sa e jinn ou k te enbesil. Ou te ka al lajistis pou li. Al lajistis ak kiyès?
Avèk li, al pote plent pou li. M son pòv san jistis paske yo fin arete m, yo manje yo manje jistis mwen e sa fè m vin chache jistis. Paske moun ki kraze peyi a la se jij yo. Paske se yo menm k al voye m nan depo. Aktyèlman la mwen nan yon kay, Kriswa. M gen prèv. Non men pa bliye ou paka di moun. M son pòv san jistis, mwen vin chache jistis pou peyi m epi tou map tou chache jistis pou Ayiti paske se jij yo k kraze peyi a. Aktyèlman m nan kay la, chak jou gen jij kap vin mete m deyò, m bezwen konnen mèt kay la yo di yo vann li, kounya la mwen bezwen konnen mesye sa ki kale m nan ki rele Jean Marie Chérubin an,

Bal kraze peyi a nou bal pale
non paske fò pran doleans mwen paske m gen 3 pitit yo dim se lougawou e mwen k leve pitit mwen yo dim son moun ki fòl mwen bezwen mwen gen komisè lagè ki se Anfas mwen! Mwen gen Judikas ki anfas mwen! Mwen pa ka dòmi lakay mwen! Mwen non kay chak jou jis non! Mesye Dieuseul,
jodi a, m pa p fini! Paske fò m jwenn jistis mwen! Mesye, m karayibe fè m! Karayib pap ou André Michel! Li pa pou Moïse Jean Charles, lè Moïse Jean Charles ap kraze peyi a mesye Diosel ou bal kote poul kraze peyi a. Mwen menm mwen vin di map chache jistis pou peyim fòm pale paskem son viktim mwen gon mari li pran pitit mwen mesye Diosel mesye Diosel fòm pale paske non men Andre Michel kraze peyi a Moïse Jean Charles